Kòman nou ye? Sa fè lontan n pa wè. Ok, m t ap regle afè mizik mwen e sa te pran atansyon m akote de travay mwen e fanmi m tou. E, bon, men jodi an, mwen tounen, mwen tounen avèk yon sijè denpòtans kapital, m kapab di, paske m kwè ke majorite nan nou, oubyen nou tout, ka dakò ke kominikasyon s on zouti enpòtan. nan sosyete a, e move kominikasyon, move kalite kominikasyon konn kreye pwoblèm. Men, pa bliye, kominikasyon trè vas, trè trè vas. Ti videyo sa a t ap twò kout pou n ta elabore tout aspè t gen nan kominikasyon. E nou pa ekspè konsa pou n ta sène tout aspè t gen nan kominikasyon. Se pou sa jodi an. Gen yon aspè ke m panse ki fondamantal ke m vle atire atansyon nou sou li e ki trè enpòtan nan kominikasyon sitou fas a fas ant moun ak moun. Ki aspè ke l ye? Se active listening. Pou m tradui li, m ka di ke se ekout aktiv. Kisa ekout aktiv ye? An nou ale byen vit pou nou defini kisa ekout aktiv ye. Ekout aktiv lan, dayè, se yon art ke li ye. Menm jan avèk tout lòt art, paske yon moun pa ka rete konsa pou. Bon, gen moun natirèlman ki gen don an, men se yon kapasite ki le pli souvan ke ki mande pou devlope, pou aprann e pou devlope l, pou metrize l. E active listening, ekout aktiv, Pa ekout pasiv. Ekout akti, e sa k fè yo rele l ekout aktiv, li anjandre on pakèt lòt detay ke nou pral antre ladan yo, ke m pral eklere w ladan, ou pral wè kòman ke sèl ti, ti bagay sa a, ti konsèp sa a, ok, kapab ede nou fè on pakèt pwogrè epi fè ladiferans nan relasyon ke n genyen. avèk lòt moun, ant moun ak moun. Pa bliye, relasyon moun ak moun baze sou kominikasyon. E depi w pa ka kominike byen, sa ka okazyone anpil pwoblèm, anpil tèt chaje, anpil dispit, divizyon, pwoblèm, goumen, tout kalite, tout kalite tèt chaje. Ok! Active listening, nou tounen ankò. Se yon ar, jan m te di, se yon ar ke li ye, l'art d'écouter. Hein? Ou sezi? Ou panse se sèl chante ki se yon ar avèk atis pent? Non. L'art d'écouter. On moun ki konn tande byen. Se yon atis li ye. Men m ap ankouraje nou jodi an pou nou devlope kapasite sa lakay nou e m pral di nou ki jan nou pral devlope l, ki enpòtans li genyen, ki tout benefis ke l ka pote pou nou nan lavi nou. Pa bliye, m ap repete ankò, kominikasyon chita nan baz fondamantal ki se baz fondamantal tout relasyon. Paske fò w kominike sou yon fòm oubyen yon lòt pou w konstwi yon relasyon. E depi kominikasyon an pa byen fèt, li ka kraze relasyon an oubyen li ka met pwoblèm e divizyon, tèt chaje. Ok! Ton pale anpil. Active listening. Ok! Se yon art ki pèmèt ou, m kapab di, e oubyen ki pwouve ke ki ke ou s on moun ki konn tande, ki tande byen. Ok, ki sa on moun ki aplike active listening ki, m kapab di, ki. Trè ke ou kapab wè ou ka idantifye lakay on moun ki pratike Active Listening oubyen Ekout Aktif. Ok. Premye bagay, Ekout Aktiv lan, ou pa tande sèlman ak zòrèy ou. Ou tande ak zye ou. Ou tande avèk. jèst ke w fè lè w ap pale avèk moun nan, lè w ap fè konvèsasyon an. Ou tande avèk emosyon w, santiman w, men pa jijman. Mete jijman lwen paske depi w ap rantre jijman ladan, ou w ap retire senpati ke ou sipoze eksprime pandan ke w ap pratike. Ekout aktiv sa a nan konvèsasyon sa a. Pa bliye m di w, pa tande sèlman ak zòrèy ou lè w ap fè ekout aktiv, ou tande ak zye w, avèk jès ke w fè, kò w, avèk emosyon w. e san jijman. San jijman. Youn nan premye prensip oubyen nan premye mesaj ke yon moun ki pratike active listening, ekout aktiv, nan relasyon l, jan l kominike avèk moun youn ak lòt, Premye mesaj ke moun sa voye li di ke mwen respekte w e mwen respekte sa wap di la kounye a. Nou pa janm wè de moun bap choute sou nou paske anpil fwa nou fè de aksyon se paske nou pa konnen ou byen nou fè yo jis nou pa menm pote atansyon vreman se pa nan yon move entansyon. M konnen vreman gen de ka kote se nan move entansyon ke e. Aksyon yo fèt, men anpil ka, swa nou pa konnen oubyen nou fè yo san ke nou pa pote atansyon ak yo. Lè m ta pral ba nou yon egzanp, nou janm wè dèfwa w ap pale a yon moun yon sijè, sijè enpòtan wi, ou vle atansyon moun nan, e moun nan wi kòmanse ba w atansyon, epi pandan w ap pale. Ou pale vreman wap exprime ou. Epi moun nan vire E sentaniz ale lave veso a mwen la E sentaniz e machann pistach an pral pase la Wap pale wi E Josette ou lave ou lave kwi yo deja. Se yon siy de mank de respè. E lè ou fè sa, moun nan gen dwa pa di ou anyen, men ou voye yon mesaj pou moun nan, klèman, menm si ou pa fè l entansyonèlman, men ou voye yon mesaj pou di l ke sa w ap di an pa enterese m. Sa w ap di an, sa moun nan ap di w lan, li gen dwa enterese w vre, men movèz abitid, movèz abitid ke nou kreye pou tèt nou, e ke nou pran kèlke pa sou lawout nan fwote ak moun nan anviwònman, epi move abitid sa yo vin ap vin detwi e ap vin kanpe nan mitan nou menm avèk lòt moun e voye lòt enpresyon, move enpresyon, lòt mesaj, move mesaj bay zanmi nou, moun ki nan antouraj nou, moun ke n ap kotwaye. Donk sa se. On ti egzanp n ap ba nou pou n konprann byen ki sa aktiv listening. Lè w ap fè aktiv listening, lè w ap fè ekout aktiv, ou pa ka nan Sentaniz, ou pa ka nan Josèt al jere lòt biznis. Kounye a, telefòn se li t sanse pwoblèm nan. Paske ou wè anpil fwa kounye a. E gen de movèz abitid ke nou, nou, nou, nou gen de, gen de move imaj yo nou menm oubyen de, de, de jan nou apwoche ba yo ki, ki pa bon e, e, e ki merite chanje. Ou konprann? E, m ka konprann sa nan de ka on pwofesyonèl, on moun, on moun kwaze avè w, pa t atann e ou te gen yon lòt biznis w ap regle. Senp e klè. Ou pap jwenn full atansyon m non, ou pap jwenn tout atansyon m pou kounye a paske m gon kote m prale, m gon biznis m ap regle, èske nou ka pale yon lòt lè? Sa se pi bon jan pou nou evite pou nou pa ale, pou nou evite pa voye yon move mesaj bay moun ke n ap kominike avèk. Ou pa pare pou tande yon moun, ou pa pare pou gon konvèsasyon avèk li, repòte sa pou yon lòt lè. Se yon aspè ki trè enpòtan tou. Konnen nan ki anviwònman yon moun ye tou anvan ke w pran de sijè avè l. Ou rele moun nan nan telefòn, Èske w disponib? Premye bagay pou w tcheke, se pa anvayi moun nan a pawòl non. Pandan w fèk rele l lan epi w anvayi l, ou pa menm konnen kibò moun nan ye, kisa l t ap fè, èske l disponib. Tcheke avan. Ou disponib pou tande m? M gon sijè pou m pale avè w. M bezwen 5, 10, 15, 20 minit nan men w. Wi, m disponib. E si w di w disponib, ou sipoze responsab e bay atansyon. Si w pa fè sa, se yon siy de mank de respè ke l ye. E li, m kapab di, voye yon vye mesaj, yon vye imaj de ou menm tou bay moun sa a ki bezwen zòrèy ou pou tande nan moman an. Li ka fèt nan telefòn, nan zoom, fas a fas. Donk, active listening. Ekout aktiv, Nou jan de twa ti egzanp ke m ba nou la, nou ka gentan wè kòman sa enpòtan pou nou aplike, pou nou pratike nan relasyon moun ak moun nou, nan konvèsasyon ke n genyen de tou lè jou, swa a fanmi nou, zanmi nou, e kèlkeswa kote n ye. Enben, m ale wi, se fini. Pratike Active Listening, Ekout Aktiv, M ba nou egzanp yo deja, evite fè sa yo. Pa bliye lè n ap tande Ekout Aktiv, Ekout Aktiv, lè n ap tande aktivman, nou tande pa sèlman a zòrèy nou, nou tande a zye nou, nou tande a jès ke nou fè e a emosyon nou tou. E priyorite a se pa pawòl pa nou. Se moun ke nap tande a, se li menm ki gen priyorite pou li eksprime sa lap di an. Nou menm pou nou tande. Si nou gen yon entèvansyon ke nap fè, nou ka fè li e avèk nan bon moman an. E pi pa bliye, kominikasyon, ekout aktiv, depi nou aplike sa, ki benefis yo? ebyen lap gen anpil benefis, gen anpil benefis, lap ba nou, lap sere lyen nou yo pi byen, lap fè montre ke nou care plis, nou sousye plis de zanmi nou, de fanmi nou, moun nap kotwaye yo, e lap sere lyen nou plis, epi lap pwouve respè ke nou genyen pou moun sa yo ke nap kotwaye, ke nap pataje, ke nou, e enfòmasyon avèk yo, ke nap kominike avèk yo. Ebyen bon m swete ke nou sène ti sijè sa nou aplikel nou aplikel nan lavi de tou lè jou nou epi konsa nap gen pi bon relasyon nan sosyete nou an nan kominote ayisyèn nou an m ale m renmen nou anpil rete nan lanmou nan la sajès nan la jwa mwa.